Mesye gadon bèl bebe m soti m ta vèl fon ti koze mesye gad jan bebe a bèl chita la pou kòm menm ta fè fanm nan vin chita avèm m pral di kèk pawòl la papa map rive kot fanm nan kanmenm m wè wi map rive kot fanm nan kanmenm m wè sa fanm nan gen nan djakout li apresa ma fè fanm nan vini menm. Bonjou mesye kòman ou rele m kapab vin chita la m kapab fè ti dyalòg avèk ou mwen pa konnen mwen jis deplase m kapab fè dyalòg la avèk ou map tande w mwen soti Miami mwen vin pran yon ti vakans isi. Nòmalman mwen vin nan restoran an poukont mwen pou m kapab vin detant mwen, e jis sa fè wè m pa akonpanye avèk moun e tou w kapab pral ban m rezon ki fè ou vini tou w pa vini avèk pèsòn. Mwen vini, mwen jis chita poukò m, mwen rele, mwen te chita poukò m jis, e pa pou anyen. Mwen pa gen pwoblèm avèk ou, m ap kapab ba ou nimewo telefòn mwen a nenpòt lè ou ka toujou rele m pou yon lòt randevou paske mwen p ap ka rete la anpil jis nou te nou te gentan fè ti dyalòg ou envite m vin fè ti chita m te chita avèk ou e m byen kontan pou resepsyon an m byen pase yon strès ebyen m ap ba w randevou Map kapab pale avek ou map baw yon randevou. Ebyen m pap ka rete pale anpil male kon nou di nap kontre nan lot randevou an. Bonjou kòm te rele w yeswa m wè w pran de swen vrèman vre pou kapab vin kote m te baw randevou a m santi m trè trè trè kontan e pou m kapab avek ou jodia e mwen di w yon gran mèsi.

Wi nòmalman son moun konsa m ye depim di yon moun map fè deplasman map vin kotel m pa renmen mete chita pou gran mesye e se yonn nan rezon ki fè m te chwazi vini epi nou rankontre m wè m pat menm ap ase sòti m ta pral sòti m ale pou al tou rankontre la avèk ou. Sa ou wè nan figi m la? Sa ou wè nan figi m la silvouplè? Oh yon bèt mwen k tap monte sou la mèt tirevou la wi eskize nòmalman wi se konsa vrèman vre. Yon moun ki kraze yon relasyon sa pa vle di lavi w fini, ou kapab rankontre yon lòt moun ankò epi pou nou fè lavi kontinye ou konprann mwen menm son moun kap viv pou kòm, wi nòmalman mwen menm se sa tou m di nan lavi a paske lè w fè yon vi aletranje ou sètoblije tounen nan peyi w Ou kapab jwenn yon moun paske moun nan ki menm kote avèw la gen dwa pa konn enpòtans ou, men yon moun lèw ki menm kote avèw nan moun nan kapab konn enpòtans ou epi jis poul kapab e jere enpòtansyalite ou, ebyen se yonn nan rezon ki fèm te retounen nan peyim jis. Pou m ka pale. Ebyen m te kontan rankontre ou nou kapab fè yon lòt dyalòg ankò nap wè epi pou nou kapab kontinye dyalòg nou pou nou kapab e nòmalman e toujou rankontre e nap gen pou nou fè lòt rankont e mwen pa konn kibò ou konnen sa fè lontan m pa vin nan zòn nan m pa konn kilè wap banm randevou pou m kapab M rankntre avèk ou paske mwen vle ale kanmenm ou ki pou di m. Pou di m nòmalman ki bò n ap rankontre paske konnen gen lontan m pa fè vil la si yon nan rezon ki fè m pa tèlman konn lokal la twò byen ou a di m ki bò m kapab rankontre avèk ou pou m kapab fè plis dyalòg avèk ou paske ba yo mande dyalòg ba yo mande chita. Wi nòmalman nap kapab rankontre pou ki pou ki amannman mwen vle rankontre avèk ou pou nou chita pale pou nou regle dosye a paske se pa bagay timoun kap regle se bagay moun serye jis pou nou kapab gen antant nou pou nou kapab chita

Mwen pa konnen non depi maten pati maten. On tan se pa bon depi maten leve l soti l pa rantre on tan pa bon konsa. Sa gen la libertine pou ki li soti lot bò lap mache ou pa konn se pa kidnape yo kidnape yon peyi se pa bon.